Bien aimé dans le seigneur mwen kontan ankò sa se video numero 2 kote ke mwen pral pale de wayom nan premye an se te pli fò ke mwen pou m te bay temwayaj sa ki ap ede Anpil lòt frè ak sè m yo konprann apèl ke Bondye gen sou lavi yo. M ap pale de wayòm. Byeneme nan le Seyè, nou konnen nan tout levanjil la, s on kesyon de wayòm. S on kesyon de wayòm. E nan menm. Ansyen Testaman an, nou jwenn mo wayòm nan tou. Ban m fè yon kout priyè. Etènèl bon Papa m ki nan syèl la, m beni non w, Yawe, m glorifye non w. Mwen di w mèsi, mèsi pou gras ou, mèsi pou favè w. Nan minit sa, Seyè, pandan ke mwen pral medite, Mwen mande w asistans ou, mwen mande w pran kontwòl. Mwen mande w kouvri m anba onksyon w, anba pwisans ou, anba pouvwa w, anba otorite. Pale a pèp ou. Mwen priye w konsa nan non presye non Pitit ou Yeshua HaMashiach ki viv, ki rèy pou syèkle dè syèk. Amèn. Wi, jan mwen di an, mwen pral li. Banm di w, gen yon sèvitè ki te ekri m, poste yon videyo li tande m di, Yeshua, ou pa bezwen enkyete lè w tande mo Yeshua, paske se vrè non Kris. An kreyòl ou di Jezi, men m kapab di w nan rèy ki pral renye an, Se non sa ke tout moun pral itilize. M ap li pasaj sa avèk ou kote ke mwen di ou ke mo wayom nan li mansyone tout nan Ansyen Testaman. Mwen pa ap gen tan pou m li anpil vèsè avèk ou. Men m kapab li apeprè 3 ou 4. Vèsè konsènan Wayòm nan. E sa ki pi enpòtan, se nan Lik 17 e Matye 18 lan tou, se menm se menm bagay lan ke l ye, ke m ap plis fokis kote ke li pale de Wayòm nan se pou tout moun ki sanble avèk yon timoun. Pou montre w ke depi nan Ansyen Testaman mo Wayòm nan t ap mansyone nan Dànyèl 2. Vèsè 44, m ap li l pou ou, ki di, Dan le tan dè wa, dan le tan dè wa, le Dye dè sye sibzistera en wayom. Ou tande? Danièl 2, vèsè 44. Li di, Dan le tan de sè wa, dan le tan de sè wa, le Dye dè sye.

sou la dominasyon de notre pèp, ou tande, li pa p pase sou dominasyon oken lòt pèp, paske gen lòt pèp ki ta vle pran plas sa a nan Wayòm nan, men l pa p pase bay oken lòt pèp. De notre pèp.

Gen wayom pa vre gen wayom uni gen lot wayom men yo pa eternel yo la pou yon ti tan men wayom pa Yahweh an se li menm ki eternel nan la bib Nan Labib, nou jwenn mo wayòm mansyone plis ke 150 fwa konsa nan Labib. Mo wayòm nan mansyone. Men, lè nou pran nan Evanjil yo, sitou nan kat Evanjil yo, se yon kesyon de wayòm. Ou jwenn, depi ou tande wayòm, ou wè rèy. ke w pral konprann de rèy milenyòm nan. Ou wè rèy. Ou wè wa. Ou wè otorite, pouvwa, tou sa. Jan m di w lan, se te toujou yon kesyon de wayòm. Jan Batis vini, ou konnen se li ki te vin prepare chemen an pou Kris, li di, Repantevou. Le royaume de Dieu est proche. Bon m di w, Kris se wayòm nan, paske se Kris ki ap wa, k ap renye nan ren lan. Se Kris k ap renye avèk pèp li paske lè w li vrèman vre nan Apokalips 20 an, ou wè se rèy fidèl yo avèk Kris, tout moun ki fidèl. Se la ou pral konprann nan Matye 18, m renmen vèsyon 17 lan tou wi, bòt Matye 18, m ap li li ki di, An se moman, lè disip sa pwochè de. Jezi, Kris, e di, Ki donk e le pli gran dan le wayom de sye. W ap wè lè m ap li pasaj yo, si se jis Jezi tou kou, mwen ajoute Kris dèyè l. Nan pwochen videyo m a pale w de sa, de yon rèv ke mwen fè. An se moman la, le disip s'apwochè de Jezi Kri e di, Ki donk e le pli gran

Ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matye mansyone wayom desye, moun pral wè tako nan lik nan jan li palo de wayom de Dye. Wayom desye, ki tou di wayom desye, wayom de Dye, se toujou men baka lan ke liye. Pa bliye janm djou lan, Se yon kesyon de wayom. Nan tout evanjil lan, se yon kesyon de wayom. E sa fwa nou pral wè ke menm lè ke yo te arete Kris, yo te dil ke li ap fè tèt li pase kòm si pou wa. E se yon kesyon de sa ke li te vreman vre. Se yon kesyon de wayom. Kris, se li menm ki wa. Byen ke li te vini, lè li vini, li vini kòm yon òm. kòm yon, li vini kòm yon òm paske ke li te vini pou youl fè yon travay byen detèmine nan videyo mwen fè depi o kòmansman mwen pale de sa li te vini pou yon travay byen detèmine paske wòl kris te vin jwe se te poul te vin mouri nou konnen menm jan peche te rantre nan mond lan pa yon òm fòk se te yon se pa yon òm pou peche te kapab. Nou konnen apre ke lò Adan e Èv te fin peche, nou konnen ke jan m di an, nou konnen ke lòm nan, pati espri an, se mwayen kote ke Bondye kominike avèk lòm atravè lespri an, paske se lespri Bondye li soufle nan lòm, li mete li, kòm si ou vin di ke se mwayen sa, ou ta di son liy telefonik ke li ye pou Bondye avè lòm, pou kominike. E sa t fè l pral do ke Dye èt espri, il fo se ki adò adò an espri e an verite. Paske nan Ansyen Testaman jan m di w lan, spirityèlman pati espri an vrèman vre li te dekonekte. E sa t fè yo te di lòm mouri spirityèlman. Fizikman lòm te toujou ap viv men spirityèlman li mouri paske pa t vrèman gen yon koneksyon vrèman vre tankou ke chak moun jan ke nou ye nan tan sa chak moun kapab apwoche bò Bondye li pa t konsa. Men Kris te vini vreman vre pou l te kapab mouri pou peche. Li se lè l vini an se te pou travay sa, men se potko tan pou pou etabli wayom nan ke w pral jwenn nan Actes des Apôtres premye chapit 1 an vèsè 6 lan. Se potko tan sa. Ou pral wè nan nan nan pati sa vreman vre nan Actes des Apôtres lan kote ke disip yo yo poze Kris kilè l ap vin e Retabli wayoum Izrayèl la. E Kris te di yo ke se pa, sa pa depan de yo, li depan de Bondye, se pou yo konnen, li pa depan de yo pou yo konnen tan ke Papa l fikse pou sa. Paske tout bagay yo, jan m di Bondye, Bondye, ou wè tout bagay nan monn lan, Bondye planifye tout bagay. Bondye, frè ak sè m yo, Bondye planifye tout bagay. Li fè tout bagay nan lè l, li fè tout bagay nan sezon l, nan epòk li. E jan l planifye l lan e se konsa l ap fèt. Lòm, jan m di w lan, nan videyo m ta pale de mak de la bèt, m te di w ke chif 6 lan se chif lòm ke li ye. Bondye mete lòm pou sou tè an pou l pou l fè sa l vle pandan 6000 an, pou l fè sa l vle. Men kwè ke ou pral rantre nan setyèm milenè lan, sa se. Moman pa Yahweh ke li ye, se se lè pa l pou l domine, li planifye tout bagay, 6 chif lòm, lòm sou tè an pou 6000 an pou yo fè sa yo vle, yo viv selon jan yo vle, men aprè sa nan setyèm mil an, nan 7000 an, sa se tan pa Letènèl, kote ke ou pral jwenn Kris. pral renye antan ke wa, lè l te vini an l pa t vini, pase ke menm lè yo t ap farouche l pou yo ap di li fè tèt li pase pou wa, kòm se pitit li yo tankou yo farouche l tou sa, men li pa di anyen. Men jan m di w lan, nan tout levanjil lan, se yon kesyon de wayom, se yon kesyon de wayom, se yon kesyon de wayom, Jan Batis preche de wayom nan, Kris pale de wayom nan, E vèsè sa mwen li avè w lan vrèman vre, nou wè kote ke disip yo, yo ta pose kesyon, kiyès ki va pi gran, ou tande, pou montre ki se yon wayoum nan, kiyès ki va pi gran nan wayoum nan, pa gen kesyon de pi gran, alò w konnen, Kris chwazi douz disip. Kounye a yo rive nan pwen pou y ap chèche konnen kiyès ki va pi gran. Kiyès ki va pi gran nan wayòm nan. Pou yo menm yo te konprann ke se te wayòm nan te vin etabli. But wayòm nan pa t ap etabli nan moman sa. Gen yon tan ki fikse. Nou pral wè kòman tout bagay yo janm do tout sa. Tout bagay nan labib Bondye planifye l. Nou pral wè kote ke nou konnen. Nan jaden Deden, lè ke Adan e Èv, lè yo fin peche, pa vre? Nou konnen ki sa Bondye te fè? Bondye te retire yo nan jaden an, pa vre? Bondye te retire yo nan jaden an. Ebyen, ou pral wè kòm si, e, nan fen tan, se retounen nou pral retounen al nan jaden Deden. Paske Bondye se pou, se pou sa li te kreye l. se pou nou, pou nou te viv byen. Nou konnen te gen de fwi vreman vre nan jaden an, kote ke Bondye te defann yo te manje, pa vre? Te gen de fwi Bondye te defann yo pou te manje, se te fwi pou yo te euh, konesans byen ak mal lan, e pi lòt fwi se kòm si pou yo te viv etènèlman. Men, w ap wè apre sa, vreman vre, Bondye retire yo nan jaden an, pou yo pa manje lòt fwi. Pòsè ke si yo te manje lòt fwi sa, yo ta pral viv nan jaden an. Jaden de den, bel bagay. E pwi, men, yo ta viv eternèlman nan peche. Yon konpran, men, bon Diyo li menm janm dou lan, pou konpran tout bagay sa yo vwèman vwè, ou pral wè kòman bon Diyo. Li fè tout bagay yo, li planifye tout bagay, epi nan fen tan, nou pral retounen bak. Nan jaden an, li te retire lòm nan, e nan jaden an, se nan menm jaden sa ke nou pral retounen. Se bèl bagay, byen eme. Se bèl, e sa te fè mwen avèk ou, nou dwe efòse nou chak jou, pou nou kapab sèvi Bondye byen, pou nou rechèche lapè, la santifikasyon. Paske sans laquelle personne ne verra le Seigneur, se menm sa a map atire atansyon w avè l jounen jodi an pou m di w konsa ke, pou fè pati de moun nan wayom sa a jan ke l di, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, si ou pa yon moun ki tankou yon ti bebe, ki. Nan, m pap pale ou pwen de vi fizik avèk ou, men m ap pale ou ou pwen de vi tankou nan lespri ou, nan ou menm. Eske vrèman vre ou se yon moun kòm si ki ou ta di se tankou yon timoun? Paske se sa Kris di, Wayòm nan. Se pou tout moun ki resanble a yon timoun piti. Sa k fè Kris kapab di e pou tout moun ki resanble a yon timoun piti? Paske timoun piti an, li pa genyen sa k rele ògèy nan li menm. Timoun piti an, li pa genyen sa k rele rankin nan li menm. Timoun piti an, li, ban m di w, Mwen menm mwen genyen 2 timoun, 2 timoun laj mwens de 6 an, lè map gade vreman vre, timoun nan ou ka tape l lap fon dezòd ou pase l 2 twa tap, lap li pa menm sonje sou te bal tap la paske kwè l tonbe kriye se sou ou l vini, e menm lè dèfwa wap di l non ou pa tande al chita, non lap lage kò l atè paske se ou l vle vin jwenn. Tankou vreman vre fò nou kapab gen yon lespri, lespri nou dwe tankou. yon ti moun, pou nou pa tankou moun ki anvye, pou nou pa tankou moun ki orgeye, gen moun ki pa janm sonje, ti moun nan pa sonje non, si ou te bal kou an, wè li pa gen orgeye nan li men, li pa sonje pou li di, men lè nou vin komanse gran pa vre, nou sonje tel moun te fè nou tel mal, nou sonje tel te ba nou tel kou, nou sonje tel. te fon tripotay sou nou, m pa gen dwa janm pale avèk entèl, ti moun nan pa konsa, vreman vre, li pa gen ogèy, li pa gen rankun nan li menm, ti moun nan, gade, li pa trèt, li pa ipokrit, ou dwe gen yon espri nan san sa, se moun sa yo, bon Dieu di, se moun sa yo kris, eksuze m, se moun sa yo kris di ke, k ap kapab fè pati de moun k ap rantre nan wayòm, nan wayòm ki gen pou l etabli an, jan m wè la avèk ou, m di w sa nan Ak premye vèsè 6 lan, wayòm nan ki gen pou l vin etabli an, lè Kris te sou latè se pot ko Kris li se wayòm nan, li reprezante wayòm nan, li te sou latè vrèman vre, li se wa. Yo moke kriz li rele oh men men wa jwif lan ki di ke se li menm yo yo mokel. A la fen kriz di se nou ki dil li pat janm ouvè bouch li pou l te di sa. Se ton kesyon de rèy, janm dou lan, se ton kesyon son kesyon de rèy, se ton son kesyon de wayom. Ma pwofite pou m dou sa. Ou wè tout relijyon ki genyen. nan mond la nou konnen an la, yo chak gen yon grenn verite lakay yo. Chak relijyon, yo chak gen yon grenn verite. M ap pale de sa nan yon videyo konsènan relijyon. Yo chak gen yon grenn verite lakay yo. Men jan m di w lan, se yon kesyon de wayòm. Se yon kesyon de wayòm. Men frè ak sè m yo, Nou nan yon gwo, nou nan yon, nou nan yon kriz. Nan moman an. Lè w ap gade kòm si eta legliz la, li fè tris. Li vwèman fè tris. Men. Sa espri a wè. Revele m. Bondye kon separasyon. Li deja komanse fè l. Lap pran tout pitit li ki nan batis. L ap pran tout pitit li ki nan advantis, ki nan temwen Jewova, ki nan kò de Kris, ki nan katolik, e yo tout, l ap mete yo ansanm. L ap rele le pèp de Dye, lè sen. Se konsa ke lapi ye. Se parabòl ble a livre a. M ap di w, ou menm k ap gade videyo sa a, kòman, prete atan, prete atansyon a nan moman nou ye la a. Paske nan moman nou ye la, Yahweh ap ap fè separasyon. Separasyon an deja kòmanse fèt. L ap rasanble tout moun li yo. Y ap vin fè yon sèl. Gon levanjil. Se sa m te konn aprann, se sa m te aprann. Men, Yahweh anseye m li nan fason pa li. M pral li vèsè sa a avèk ou. Ki se nan Apokalips 20. Janm do la, nan tout levanjil la, se ton kesyon, son kesyon de wayo. Yo arete kris, tiyel. Byenke se yon pwofesi, paske yo konnen ke se Wayòm nan ki te vin etabli. Poutan, Wayòm nan se nan fen tan an. Se potko Wayòm nan li te vin etabli. Paske li pa t vin rete. Ou konprann, Kris, se sa k fè m di w wayòm nan sou latè, men l potko, li pa t vin etabli. Paske Kris pa t vini pou l te vin renye avèk nou, lè an potko rive. Kris te vini pou misyon sa a, misyon sa a fin fèt, li retounen monte, e l ap retounen vini ankò pou l vin renye. Gen anpil levanjil k ap preche deyò an. Levanjil ki di ke Kris ap vin pran legliz li an, li pral abite nan syèl pandan setan. Mwen sè Fabyèn mwen di sa. Si Kris ta vin pran Legliz lan pou l al abite avè l nan syèl pandan setan de doulè, dangwas ki deja kòmanse sou latè, Legliz lan te dwe ale deja. Gen yon lòt gwoup ki di, Non, se nan. Dezyèm pati twazan edmi an kote ke legliz lan ap anlve. Paske dezyèm pati twazan edmi an se gran tribilasyon. Nan tout videyo se Fabyèn toujou fè, si nou prete atansyon, m toujou di nou konsa ke mwen pa konn si se setan si se dizan. Men, pa rete anpil tan pou nou antre nan setyèm milenia la, ki se rèy pa Yawe a, ki se rèy kote ke wayom nan ap etabli a. Rèy fidèl yo avèk Kris. Apokalips 20 an. M ap li vèsè 4 pou ou nan Apokalips 20 an, kote ke li di,

kretyen yo, disip yo ki te mouri, yo te dekapite akoz de temwayaj de Kris, akoz de la pawol de Dye. E li di yo, e de se ki nave pa adore la bèt.

Sa se moun ki pral fè pati dezyèm rezireksyon apre mil an fin pase. Sa se moun ke non yo pa twouve nan liv de vi lan. Tout moun non yo Twouve nan liv de vi lan, yo fè pati de premye gwoup moun k ap resisite ke nou jwenn nan 1 Tesalonisyen 4, vèsè 16, lè l pale a un signal donné à la voix d'un archange, Les morts en Christ ressusciteront. Kilè mò an Kris sa yo?

Nou preche pou nou fè konnen ke legliz ap anlve. Men Bondye ap kite, ap make 144 mil yo. 144 mil yo se pa apre legliz fin anlve wòl yo ap preche levanjil. 144 mil lan ap anpil ladan yo pa bliye yap fin make Jis avan setyèm so a ouvri, se lè sa y ap fin make. E sa k fè mwen, nan videyo pase m te di Bondye ap make. Gen anpil moun k ap make. Genyen ki make deja, gen anpil moun k ap make. Y ap fin make jis avan setyèm so a. Bondye ap make anpil moun pou preche. mesaj li paske pa gen oken moun pa gen oken moun ki ka parèt devan kris pou di yo pat janm tande levanjil nou gen kouraj pou nou di ke Wòl legliz se pa pou l preche levanjil sou tout latè paske Bondye pral kite 144 mil pral kite 144 mil e pral gen 2 temwen pandan se tan legliz ap anlve alò nou panse Yahweh ke m ap sèvi an, li osi mechan, kriyèl, pou gen moun sou latè k poko fin tande levanjil, epi pou l anlve yon gwoup de moun, pandansetan gen moun ki poko fin tande, epi l ap kite 144 mil pou preche levanjil? Seyè! M priye pou legliz. M priye pou lidè yo. M priye pou pastè yo. M priye pou yo. Paske Bondye kapab ouvri zye yo. Jan mwen di ou frè ak sè m yo. Gwoup moun ki te mouri ki resisite. avèk Kris. Ou jwenn twa li mansyone la a. Se te moun kretyen yo, ni moun ki pa t pran mak. M ap pwofite pou m di w ke nou menm k ap sèvi Bondye, nou konnen byen Apokalips 7 lan pale de. 144 mil, se lè douz tribi d'Izrayèl. E gen legliz tou, jan m di an, Bondye ap separe, l ap pran tout moun pa li yo, l ap mete yo tout ansanm. M byen kwè se nan menm Apokalips 7 oubyen 8 lan kote ke l pale, te gen yon gwoup, Apotre Jan wè yon foul moun, De tout pèp, de tout lang, de tout tribi ki nan tanp lan. Li pa nan syèl non, li sou latè. Ki ap adore Bondye. L ap souye dlo nan zye yo. Se de sa l t ap pale. Bondye, jan m di an, L ap retire tout pitit li yo, l ap mete yo tout ansanm, e yo tout ap nan yon peyi, nan peyi kote ke yo ap ye an, yo p ap konnen sa k rele flewo yo. L ap pwoteje yo, l ap pran swen yo. Pwochèn videyo an ap, m ap kontinye de sa, paske lè m rive. Ke Bondye beni w, ke Bondye fè w gras. Mwen renmen anpil nan Yahweh, se sè Fabienne. Rete la! Kenbe lafwa, pa dekouraje.